Bonswa bonswa tout zanmi mwen yo e non pa mwen se Dondelson Michel ankò frè pa ou zanmi pa ou kap travay ansanm avèk ou menm kote nou ye nan tout biznis yo mwen se yon konbatan mwen mwen pap dekouraje sa m gen pou m fè yo fòk mwen fè yo nan biznis online espesyalman ti videyo sa a mwen fè li pou m pale nou de Green Gold men sa ki plis enpòtan an Se kèk touch mwen fè mwen pral montre nou paske m konnen sa yo yo enpòtan enpòtan m pral pale nou de yo menm paske gen moun ki pa gen tan pou yo al swiv yo nan zoom oubyen pou pale toutan men otomatikman m panse ke depi nenpòt lè nou bezwen konnen kijan yo fèt nou menm n ap kapab gade videyo sa premye sa m pral montre nou M pral pale nou de pati sa a avan, pwen binè yo. Sa yo pi enpòtan. M pral dechifre nou tout sa yo, kòman yo fèt, ki jan n ap kapab touche tout kòb sa yo la a, ki lè yo ban nou yo, ki sa yo vle di, ki jan nou pral fè kòb yo. Se apati de la yo nou pral fè kòb sa yo. M pral montre nou. Premyèman, nou wè sa a, li menm li se debòdman natirèl. Ok bò sa a, sè a di mwen menm mwen tonbe a bò dwat ki se parenn mwen, nèg bourik la, JP, m tonbe a bò dwat li, tout se pwen debòdman natirèl mwen genyen. Sè a di tout moun sa yo ki nan ekip li a ki ap ban m pwen sa yo. Ok, yo vin ban m pwen sa yo, enpi ou wè ke pwen sa a, wè m vin gen pwen anba la a tou, M vin genyen anba la tou. M pral esplike nou pou ki rezon ki fè yo la konsa. Byen. E sè a di, Sa a li vin reprezante bò ki pi fò pou mwen an. Sa a la a li vin reprezante bò ki pi fèb. Ok? Sa a la a ankò li vin reprezante bò ki pi fò pou mwen. Sa a vin reprezante bò ki pi fèb. Se de pati sa yo la m pral pale ansanm avèk nou la a premyèman. Premyèman, nou wè la a, talè a la m te sot sikle, m te fon, m te, m te sot fè yon siklaj la, talè a la, m te genyen senkant, m te genyen senkant pwen. Sèyadi, yo pran senkant nan sa a, plis senkant nan sa a. Sa fè m san. Epi yo retire l la a, m ap vin wè la a vin zewo, epi tou, mwen vin wè kantite a li vin plis sou sa m te gen la a. Èske nou konprann? Kounye a la, y ap vin ban mwen di pousan ladan l. Oke? Yo ban mwen di pousan. Sètadi se yon dividand li ye. Nou konnen pri dividand yo pa konn wo. moun ki konn envesti pou dividend. Konnya la sak fè nou wèm pa rete zero la ankò paske gen yon moun ki nan dwal sistèm mwen nan moun anba sa yo la ki sot peye li sot peye yon pake 50 dola epi mwen menm yo tou banm 50 pwen ladanl tou ok konnya la 50 pwen mte gen la li vin soti m vin sikle ansanm avèk li yo vin fè pari maryaj la pou mwen yo vin pran 50 sou sa Pase a 50 sou sa a. Sa a se bò pi fò, sa se bò ki pi fèb la. Ok. Enpi, yo vin ban mwen 10 pousan ladan l. Enpi, m ap, m wè ke 50 lan l vin sòti la a, l desann, l ap desann, li vin tonbe nan sa a, li vin plis sou sa a. M pral esplike nou wòl sa a la a talè. Enpi, piske mwen gen yon moun nan ekip mwen la ki fèk sot peye la a, talè a la, Epi, nou wè m tounen gen 50 pwen ankò. 50 pwen sa a demen si Dye ve, m ap wè ke y ap tounen fè menm travay la ankò. Menm travay la, y ap tounen pran 50 nan sa, plis 50 nan sa ankò, epi y ap ban m di pou san ladan l, epi m ap vin wè la a rete zewo, epi li vin, l ap vin desann la pou l vin konte Pou yo banm yo pral peyem grad se la a m pral esplike nou grad kote nou ka fè soti 50 pase 75 mil soti 50 dola pase a 75 mil dola pase a 150 mil jiska 8 grenn bi 8 grenn bitcoin epic ok demen maten demen aprè midi lè otomatik mwen vin sikle a 100 aprè sa vin 0 kòm ekip lan toujou ap travay map toujou gen ti pwen ladan map toujou fè ti kòb ladan byen. Se sa pou nou konprann lè nou wè la a nou genyen zero a se pa se pa yon maji li ye ok. Aprè sa ann pran leka sa a nou konnen ke yo di nou right pwent sa se pwen a dwat left pwent sa se pwen a goch pwen a dwat sa a menm li pou mwen menm li se bò ki pi fò a. A dwat mwen, se li menm ki pi fò. Bò goch mwen an, li vin reprezante pi fèb. La, bò dwat mwen li reprezante pi fò, bò goch mwen vin reprezante pi fèb. Ki sa k pase la mwen menm? Jiska prezan la nou wè m poko pran grad, men m rive nan nivo la, si m vle pran grad aswè a la, m kapab pran grad. Si m vle pran grad la, m fè senkann dola, senkann dola kach la m kapab fè l. Pou ki rezon? Paske platfòm Green Gold lan, li menm li gen yon sistèm binè, li di m konsa ke, E lap peyem pou grad. Lap peyem pou grad. Chak fwa ke mwen atenn yon seri nivo, li peyem pou sa. Pa egzanp, wap wè ke yo di w grad 1 nan, nivo 1 an, goal 1, yo di w depi w atenn 2500 pwen, ou menm lè sa a, ou ap kapab pase, ou pase nan grad goal 1, yo ba, yap fè w kado 50 50 dola kote ou pral wè 50 dola sa la wap jwenn li sa se nan bonis karyè wap vin jwenn li la ok epi mwen menm mwen gentan genyen pou mwen fè li se 2500 se a di la mwen genyen 1250 1250 plis 1250 la ankò. Se konsa y ap fè l. Pou yo kapab, pou l kapab rive a 1500. Ok? 1200, se ta di se sou bò k pi fèb la y ap pran l toutan. Yo p ap janm kòmanse sou bò ki pi fò a. Se 1250 nan sa, y ap tounen pran 1250 nan sa ankò. Lap vin sil vin ban mwen 2500 pwen m pase a goal one wap wè ke yo fèm kado 50 dola otomatikman pwen sa map toujou wèm gen pwen sa la toujou total pwen chak moun ki antre nan ekip mwen yo banm pwen sa pral depan de kantite pake yo pran depi moun nan te mèt se pa mwen menm li te mèt nenpòt moun nou wè konbyen moun mwen gen la nan link dirèk mwen sa se moun ki nan link dirèk mwen Mwen enskri 10 moun arebò do goch mwen nan link dirèk mwen. Nan link dirèk nan link dirèk dirèk mwen arebò dowat mwen oubyen nan bò nan sistèm dwat mwen, mwen genyen 3 sèl moun, poko gen youn ki peye ladan yo. La a se user, user sa yo, sa yo se moun, moun sa yo mete a se yo menm ki mete moun sa yo, ki enskri moun sa yo. Epi nap wè ke user dwat sa a, user dwat sa a mwen genyen an la a, li pa depan de mwen menm se ekip sou tèt mwen yo ki mete moun sa yo ki vin banm tout pwen sa a. Epi sa se moun mwen mete yo plis moun sa yo yo mete a ankò ki vin banm kantite pwen sa a m gen la ki ap banm kòb sa yo kap jenere m kòb sa yo la ok. Se konsa li ye. Epi, otomatikman, mwen fin pase a 2500 pwen, se a di, 1500 pwen bò isi, 1500 pwen bò lòt bò, yo gen tan kontwole l pou mwen, m gen tan vini a, depi m gen 1500 la, 1250 plis 1250, sa gen tan ban m. 1500? Eske li pa konsa si m pa twonpe? Wi, wi m panse sa. Bon, alò m pa byen, m pa fò nan konte, n a di mwen, otomatikman m gen 1250 pwen, sè a di yo ap ban mwen, y ap fè m kado, si m pase Goal One, y ap fè m kado 50 dola kach. Lè m fin kite grad sa a, kounye a la, pwen sa yo la y ap toujou konte pou mwen, tou lè de bò. Sa se bò ki pi fò a, paske l gen pi fò pwen. Sa se bò ki pi fèb. Sa ka rive yon lè, bò sa a kapab vin pase pou pi fò tou, si bò sa a pi travay, tank ekip mwen ap travay. Enpi, lòske mwen menm, mwen vin atenn 10,000 pwen, sètadi 5,000 bò isit plis 5,000 bò lòtbò, sa gentan fè m 10,000, Konnya la yo sè a di m pase m goal tou epi lè sa yo ap ban mwen waw kiyès sa kap rele m la lè sa yo pral lè sa yap ban mwen 150 dola yap fè m kado yap nap wè 150 dola sa li vin monte la. Carrier Bonis, Carries Bonis, se sa. Enpi, otomatikman, l ap monte toujou, l toujou ap monte. Lè m vin atenn grad 30 mil pwen, sètadi 15 mil bò isi plis 15 mil bò lòtbò, n ap wè ke y ap ban m 450 dola. Menm jan nou wè ke mwen te montre l nou an. Sa k fè ke nou wè m poko pran grad, se paske bò sa a m mete moun ki peye, bò sa a moun mwen mete yo, Sa rele binè pou ouvri binè ou. Fok ou mete moun ki nan link direk ou ki peye enben la 3 moun sa yo mete a poko gen youn ki peye men mwen menm tou kisa malem fè mwen enskri tou mwen kreye yon kont pou kont mwen avek sou yon lot email sou yon lot nimewo telefòn mwen kreye kont lan mwen mwen mwen enskril la se a di sak fè m poko vle peye yon ti pake 25 dola ladan se paske m poko vle pran grad sa m vle pran grad ki pi wo. Ok m vle pran grad ki pi wo. Se konsa li ye. Sa se bò ki pi, sa se pwen a goch, pwen a dwat, sa se pwen a goch. Sa se bò ki pi fèb mwen, bò ki pi fò mwen, sa se bò ki pi fèb mwen. Sa se total pwen yo. E la y ap kontwole pwen yo pou ou a. Ou pa gen anyen pou fè, yo menm otomatikman w atenn grad la, yo menm yo tou konnen y ap voye kòb la ba ou. User, Sa se user nan team a goch mwen, sa se user team a dwat mwen. Sa sètadi user yo se moun itilizatè ki pa nan link direct mwen. Nap gade nou wè total direct. Total direct sa sa se 10 moun ki enskri nan link direct mwen nan bò goch. Total direct 3 moun nan bò dwat. Moun sa yo yo poko peye sak fè binem poko ouvri. Byen. Sa sa se kòb Total referans, kòb ou fè lè w refere moun yo, w ap jwenn li la a, kòb referans yo. Sa se kòb tim ba ou, kòb ou fè nan tim, y ap ba ou l la, w ap jwenn li la a. Sa se daily carbon, kòb yo ap ba ou chak jou sou envestisman w lan, sou kòb ou te envesti a. La a menm, li menm se kote ke lè w pran grad la, bonus de carrière an, y ap ba ou l. Ou ap jwenn kòb sa a la, lè ou gentan pran gad sa yo. Se a di e 4 fason sa yo nou fè kòb nan Green Gold. Enpi, kòb ou gen ki disponib la, ou ap wè ki, ou ap wè ke li la. Lè ou voye yon kòb, si kòb la pa sifi, ou ap gade, ou ap jwenn kòb la monte la. Paske, e, la a m toujou wè yo monte lè yo pa, lè yo pa sifi. M wè l monte la. Men sa se kantite kòb ou genyen an peso. Men si e kòb an dola, di j. Si e kòb ou genyen an bitcoin, e la w ap jwenn li ye. Si se an bitcoin li ye, w ap jwenn li la. Kòb lè se an dola, w ap jwenn li la. Pou nou chanje, pou nou enskri moun, nou prale, n ap klike dwèt nou sou sa. Pou nou voye link nou an pou bay moun an pou moun enskri. Oubyen nou vini nou klike dwèt nou sou sa la, nou klike dwèt nou sou li enpi apre sa nou leve l, nap wè yo di nou kopye, nou kopye l enpi nou fè bouton nan mitan an nal sou whatsapp nal voye l bay sou whatsapp. Enpi lòt bagay ankò m pa vle videyo a twò long e se pa pati sa m te vle pale pou nou plase moun yo abò a, men kijan ou fè l wap vini sou sa la ou klike sou li la, sou sa. ok ou vini sou sa ou klike sou li lè ou klike sou li konsa ou wè wap e ou menm chanje nan ti bouton ou vle yo ok ou wè la sa e side of team left sètadi sa se team a goch mwen side of team auto side of team right sa se nan team dwat mwen sa se right lan sa se dwat left lan sa se goch Enpi auto a sa se si w bezwen fè yon yon placement pou yon filleul ou. Si l poko ouvri binè l, ou menm ou kapab fè li sikle. Trè fasil. Byen. Aprè sa, se pou nou kapab wè, banm montre nou kote pou nou kapab wè moun yo. E sa m pral montre, voye montre nou kote pou nou wè moun yo. Pou nou kapab wè kote moun yo plase, n ap annik vini sou twa ti ba sa a la a, sa e sou telefòn. Sou moun ki gen laptòp yo, w ap jwenn li pi klè devan zye w. Laptòp mwen m pa ka fè videyo sou li, e sa k fè m bay sou telefòn mwen pito. Enpi nou pi fò sou telefòn, gras a Dye. Enpi, m klike sou Network, Network. Lè m fin klike sou Network, mwen fè Binary, Binè. Se la a m pral wè moun yo, tout moun ki enskri yo, tout moun ki peye yo. Tout moun ki poko peye yo, ki pake yo pran, m ap wè non tout. Kèlkeswa se pa t mwen menm ki te mete l, kèlkeswa se te nenpòt moun nan ekip mwen an ki te mete l. Ok. Nou wè la a. Nou wè la a, otomatikman m klike sou sa a la a. Map wè non, yap banm non moun an avèk ki pake l genyen, konbyen pwen l genyen, ki travay li fè, tout. Wè sa yo se moun ki poko peye. Chak sa ou vini ou bezwen wè ou klike sou li. Ok. Ou klike sou li. Sa se a a sa se a a dwat mwen, sa a menm li se non sa se a goch, sa se a dwat mwen. Ok. Se la wap vini pou vin idantifye yo. Men kijan men kijan grafik la fèt. Sa se mwen menm. Sa se pye goch, sa se pye goch mwen, sa a li menm li se pye dwat mwen. Se sou yo w ap klike pou w kapab jwenn sa ki vini anba yo, pou w kapab jwenn Fiyelwa yo, ki pake yo pran, ki travay yo pran, èske genyen ki gentan pran grad ladan yo, grad de karyè, èske genyen ki gentan pran. Otomatikman yo pran grad de karyè, w ap wè ke em li vin yon ti jan, li pa p vèr senpleman, w ap wè li vin modi, modifye oubyen modere. Byen se sa a, m panse ke trè senp. Trè senp pou pou moun ki debitan yo, moun ki fèk ap vini yo pou kapab kòmanse aprann ansanm avèk ansanm avèk sistèm nan. Enpi nou deja konnen lè nou pral fè retrè se nan financial nou prale enpi nou prale nan withdrawal. Bon m panse ke nou abitye avèk ti sa yo deja, banm koupe ti videyo a pou l pa twò long. Epi aprè lè nap fè retrè nap annik mande yap annik di nou nan 2 segond.